Zanmi oditè, telespektatè avèk entènot ki branche la, nou kontan pou nou kapab retwouve ou aswè vandredi 8 avril 2022 a. M ap siyale ou nou an dirèk depi Guest House Wesleyen Lagonav, presizeman Ansagalè, kote nou la depi jedi. ki te 7 avril la, nan onzyèm kadriyenal Konferans Nasyonal Legliz Weslyèn Dayiti. Se yon randevou Legliz la pran depi lane 1982, depi lè nou te kòmanse kapab deziye prezidan oubyen sirentandan nasyonal nou. Depi lè sa a, nou kase randevou a nan distri yo chak katran. E ane sa pou la premyè fwa nou te tabli kò nou nan sou zile Lagonav kote zanmi nou yo, frè nou yo, sè nou yo sou zile a enben yo te gen privilèj pou akeyi pou la e pou la tout premyè fwa men konferans nasyonal legliz Wesleyèn Dayiti. Se yon randevou m ap raple ou ki. reyini delege ki soti nan tout distri ki genyen nan legliz lan sou teritwa a, e puiske depi katran nou genyen senk distri, sa vle di ane sa a nou genyen delege ki soti nan distri nò, delege ki soti nan distri sidès, delege ki soti nan distri sidwès, delege ki soti nan distri santwès e delege ki soti nan distri Lagonav. Jan m te di l deja, se depi jedi 7 avril la Randevou a te kase e l ap fini dimanch ki va 10 avril la. Yè nou te gen yon seremoni d'ouverture oubyen yon cocktail de bienvenue, yon cocktail d'ouverture nou te genyen hier soir e jodi a nou te gen yon journée fatidique de travail kote puisque nou reyini pour les affaires enben rapò te prezante, eleksyon te fèt. e nou te pwofite tou pou nou te genyen fòmasyon nan okazyon an. E a lisi de sè eleksyon, Medam, Medmwazèlz, Mèsye, byeneme ki ap swiv nou la a, nou genyen yon nouvo komite ki eli nan tèt Legliz Nasyonal lan ann Ayiti, men komite sa a li genyen nan tèt li la pèsòn di pastè, di reveran pastè Hérold Pierre ki soti nan distri Sant-Ouès, presizeman nan legliz Kapfou Fèy,

une responsabilité extraordinaire kòm m te gen pou m te di sa imediatman aprè eleksyon an, an m akeyi eleksyon sa a oubyen rezilta sa a, siksè sa a kòm yon transfert de lourde responsabilité ke delege ministeryèl e layik yo fè a mwen menm. Nou te wè kous la te sere, s on eleksyon ki fini avèk 1 vòt deka. A un moman de la dure ou te krenn defèt? Tout eleksyon gen anje, m toujou di tout eleksyon engrat. Menm si gen kèk zanmi ki te ap pale avè m nan sans ke yo te ka yo ta kapab prepare m pou m optimis tankou eleksyon an, men de manyè reyalis, m te panse tou a nenpòt moman m te ka pèdi eleksyon an. Pastè Erol, ou te wè ou kòm yon kandida outsider ki tal nan eleksyon an, sa vle di, bon, ou potansyèl, ou la ou la, oubyen ou te Ou te su ou te ka rive kote ou rive a oubyen?
M pat ka wè tèt mwen kòm yon kandida outsider paske m panse ke m fè chemen avèk legliz Wesleyèn Dayiti. M franchi etap yo nan lajenès Ou sonje Jean Marie m te sekretè nasyonal de la jenès. Sa vle di lè w sekretè nasyonal de la jenès. Ou te prezidan distri, sekretè nasyonal de la jenès. De la jenès.
E lè w te sekretè nasyonal de la jenès, sa vle di ou panse a, piske se yon pòs nasyonal, a nenpòt lòt moman ou ta kapab brige yon lòt pòs nan nivo nasyonal. E pa bliye tou, m pa ta kapab konsidere tèt mwen kòm yon outsider.

Lòt atou ankò m genyen, te gen anpil delege ki t ap soti nan distri Sidès, Benè. Ki se distri dorijin ou. Ki se distri dorijin mwen. M ta kapab toujou konte sou vòt delege sa yo. Yon twazyèm distri, se le distri Centre-Ouest kote ke mwen menm mwen sirentandan. M ta kapab toujou konte egalman

a La Gonâve, a 2 repriz m vwayaje La Gonâve pou vini kòm maître de cérémonie nan seremoni de graduation kap fèt nan distri La Gonâve. E la ankò sa fè yon gran eko sou La Gonâve. Ok. Donk tout sa se pou kapab montre ou se yon moun tout distri yo. Men ou m panse sa te jwe fò nan balans lan, ou gen yon distri de ministère ki se le Centre-Ouest, ou gen yon ancien district de ministère ki se le Sud-Ouest, epi ou gen yon district d'origine ki se le Sud-Est. Se vre lè w mete 3 sa yo nan balans lan pa rapò a district Nord, nou konnen pou efektif li, li trè nombreux, men m panse kan menm sa yo te peze lou nan balans lan. N ap retounen kounye a, nou pa gen anpil tan devan nou, n ap retounen kounye a. Se 2, se 2 promotions dans l'espace de. Mwen de nan. Se an out ane pase, si m pa twonpe m, ou te eli sirentandan distri di Santwès. E nan kontèks petèt tou, petèt, petèt pa pou ou, men petèt kèk moun pa t ap tann ou. Epi mwen de nan apre, ou eli sirentandan nasyonal. Kòman w wè 2 gwo pòs sa yo?
Bon! Moun pa t ap atann mwen, swa kòm sirentandan Distri Sant Lwès, swa kòm sirentandan nasyonal. Men, Bondye li menm t ap tann mwen la. E se sa ki ranfòse konviksyon m pou m sèvi Bondye. Sa moun pa t ap atann de ou, sa menm petèt ou menm ou pa t ap atann de ou menm, Bondye fè l. M kapab di, ganye eleksyon sa a.

pou kapab rive la a. E ou tap di li nan plizyè entèvansyon, entèvansyon ou te fè touswit aprè eleksyon an, youn nan nan youn nan entèvansyon ou fè la a, eleksyon sa a li ba w dè responsabilite. Y a de lourd responsabilite kap tann ou. Wi, Mesye Mario, nan premye echèk, souvan gen echèk ou konnen ou fè echèk la pa echèk vre, se okazyon pou ou kapab revize batri ou oubyen revize estrateji ou.

De beaucoup de change nou vle wè anpil chanjman nan leadership legliz wesleyèn dayiti, chanjman datitid, chanjman daksyon, yo bezwen kèk lòt reyalizasyon. Se sa e sa m te di yo, yo banm sète responsablite dopere sè chanjman. Chanjman daj egalman, paske m wè gon tandans la de rajeunisman nan tèt distri yo.

E yon chanjman kote ke sosyete a ap mete a kote yon seri de ansyèn pèsonalite, ansyèn tandans, y ap chèche lòt bagay. E se la nou menm ke sosyete a pouse pou kapab opere de chanjman, pou nou rekile enpe, pou nou gade pou nou wè chanjman sa yo, yo pouse nou, yo mete nou devan pou nou al opere a yo, èske se de chanjman ki saj? Èske w oblije al chanbarde, al ranvèse tout bagay pou w kapab satisfè a deziderata moun sa yo? Wi, sosyete a mande chanjman, ou santi ke sosyete a aji nan sans pou chanjman yo kapab fèt, men nou sitou konte sur la sagesse de Dieu, Bondye ki mande nou pou nou fè pwogrè a tous les points de vue, nou konte sou sajès li pou li kapab di nou kòman manipile les choses, kòman touche les choses, kòman deplase les pions. pou kapab vini avèk chanjman sa a k ap bon pou Legliz Wesleyèn dojodui e Legliz Wesleyèn de demen. Antouka, Pastè Erol Pierre, m ap raple ou se nouvo oubyen ou se aktyèl sirentandan ki fèk sot eli nan konferans 2022 ki fèt Lagonav. Bon, m wè w ap souri, petèt se pou di tèt ou, Waww, Bondye gen de chemen tou trase li prepare pou pitit li. Men m si e m kore. E lòt aspè sa ki di, ki pale de responsabilite a, legliz la ap tann, l ap tann rezilta, l ap tann lòt rezilta, l ap tann pi bon rezilta. San dout, ou pral gade sou kaye e predesesè w lan, ki bon bagay ki te genyen pou kenbe yo, pou kontinye avèk yo. Mèzegalman, ou gen touch pa w ou pral pote an matyè de nouvote, dotre fason de fè, etsetera, pote rezilta. M ap raple w ankò, legliz la ap tann rezilta, kominote a ap tann rezilta, donk sa montre ki kantite, ki volim responsabilite ou genyen. Men m ap raple tou pou zanmi yo k ap swiv nou la, ou pa pou kont ou nan komite a evidaman, se m di yon komite menm vle di nou pa pe, se pa ou menm sèlman n ap site, n ap, nou genyen pastè Denò, sirendandan sòtan ki li menm eli nan pòs vis sirendandan, nou genyen frè David Kensley, ki te responsab edikasyon klasik, ki li menm eli kòm sekretè nasyonal, nou gen pastè Clotaire Charles, ki li menm reeli nan pòs trezorye, sa fè l twazyèm manda li pral pran, e m kwè pastè Clotaire se siksesè w nan pòs trezorye nasyonal, nou genyen lòt moun ankò ki eli nan pòs edikasyon kretyèn nou genyen pastè Andy Calixte, nou genyen nan pòs evanjelizasyon se pastè Tidieusseul Ferdinand epi nou genyen frè Jonas Colin ki eli kòm delege entènasyonal pou al reprezante legliz la nan evenman dafè entènasyonal ki va gen pou fèt yo. Nou te kontan, Pastè Erol, pou ti pale sa a ou te fè ansanm avèk nou. Se ou ban nou yon entèvyou an primè, paske m pa kwè w pou reponn okenn lòt envitasyon. M konnen zanmi a William yo ap tann nou, e m pa konnen konbyen lòt medya ankò k ap tann ou pou kapab pataje dèzenfòmasyon

kowopere de fason ekstraòdinè avèk un peu d'humilité pou nou kapab rive la. Yon lòt bagay ankò ou wè, m te ri lè ou t ap pale a, se kòmki dèyè m ap gade mwen menm ki ta fè yon pwofesi sou tèt mwen. M sonje dans mes mes messages, mes prédications au début de de l'année 2022, m te preche nan Sòm premye kote ke psalmiste lan di, an pa mache, pa kanpe, pa chita, ne pas s'asseoir. M tap preche nan devlopman mesaj la m di map di asanble a di pou yo di an 2022 a menm si tout bagay difisil yo pap kanpe se file yap file yo pap kanpe se file yap file m wè sa kounye a kòm yon sòt de pwofesi m tap fè sou tèt pam par la gras de Dye avèk lèd de Dye m ka di m file M kite yon etap, m ap franchi yon lòt etap dans le royaume de Dieu, e sa se yon sujet de kontantman. Dakò, mèsi ankò. Sajès ap enpòtan pou ou nan manda a, e ou pale de nouvote, ou pale de chanjman. M espere w ap bay oksilyè w yo yon plas enpòtan nan travay ou. Ou konnen rapò nou avèk oksilyè yo, donk nou pa ka pa site l. Yon lòt fwa ankò, mèsi pastè Erol e m espere w ap toujou disponib pou lè nou bezwen fè ti koze ansanm avèk ou sou eta davansman travay ou Legliz Wesleyèn. W ap toujou disponib pou reponn envitasyon yo. Mèsi anpil. Bon travay, bon ministè, bon manda. Mèsi, mèsi Mario e mèsi o telespektatè e telespektatris ki te ki pral bay atansyon, ki bay atansyon a moman sa a nou t ap echanje ansanm. A la pwochèn!
Zanmi oditè, telespektatè ansanm avèk entènot ki branche yo, si ou ansanm avèk nou la a, ou fèk sot suiv, petèt oubyen si ou fèk branche, ou fèk sot rate, enben yon entèvyou an primè nou te genyen Avèk nouvo Surentandan Legliz Wesleyèn Dayiti a, Pliswe, m ap raple, enben, nou te branche la an dirèk depi Lagonav sou nan Gèsawous, Legliz Wesleyèn genyen Lagonav la. Depi yè a ki te 7 avril la, nou te sou plas, e piske se depi yè konferans la li menm li te kòmanse, l ap fini dimanch k ap 10 la, e te genyen eleksyon, nan eleksyon sa a se pastè Erol Pierre ki rive eli nouvo sirentandan nan tèt legliz la, li gen tout yon ekip ansanm avèk li e li te fè nou kado lè premye moman de sè zenpresyon swit a sè eleksyon. Nou te kontan ou te la ou tap swiv nou, travay sa fèt avèk kontribisyon tout ekip teknik lan, nou genyen E frère Castor ki ansanm avèk frère nou Delva ki nan kamera a epi nou genyen tout lòt ekip de kowòdinasyon an tankou Pasteur Jeannot, tankou David Kensley ki yo menm tap kontribye pou nou kapab genyen bèl travay sa. Mèsi anpil, nou renmen nou. Nan yon lòt fwa.